Damian gen nan Blazers kap bay anpil pwoblèm, Nowitzki, Tony Parker nan Spurs avèk Chris Paul mezanmi nap jwenn plis presizyon nan pwochen jounal la pou oditè nou. Mèsi bokou Jean Pierre Leroy, kounye a nou pral pase nan kilti karayib avèk Serge François Michel. Nan mwa janvye 2013. Ayisyen te reyalize yon gwo travay ki montre yo gen tèt ansanm. Yo te fè yon gran vwayaj 700 kilomèt soti Lèziwa nan sid peyi a pou rive Wanament nan depatman Nòdès. Se te yon mach, yon pwosesyon, tankou franse a di senbolik, ki pa vle di sèlman sa ou wè a men ki vle di plis toujou. Pwovèb la di, Men anpil chay pa lou. Yo te pote yon gwo twon pye bwa kajou ki peze apeprè yon demi tòn. Lide a te vini dabò nan tèt Harry Nicolas, ki abite Pòtoprens. Lide ki ta nago vini nan tèt mwen depi a laj de ventan, sè ke m ap viv nan sosyete kote ke m wè sosyete a ap patoje nan yon seri de movèz abitid ki kreye yon sitiyasyon entolerab. Pa egzanp, anpil pwovèb ayisyen se detwi yo detwi Ayisyen, m pa pi mal pito nou lèd nou la bouche nou pou bwè dlo santi malere pa chen m di non men se pa sa ayisyen pa sa ayisyen pa ka viv nan made bat sa yo pa posib m wè ke nasyon an konprann ke li menm li pa gen anyen ke l ka fè m te bezwen pwouve yo kolektivman ke yo kapab, yo gen kapasite pou yo kapab fè de gran mèvèy e leve de gran defi ke yo bay tèt yo. Se konsa ke m te imajine kòman ke m kapab soti nan pwent peyi a ale nan lòt pwent peyi a avèk yon objè pou reyini Ayisyen otou de li. Se sa lide ki ta nan gwo a odepa. E se chak kote nou pase, yon nouvo gwoup moun vin ede pote chaj la? Ok. Se de Lèziwa a Wanament, Nou fè 47 komin e li fèt avèk relè pa katye. Chak katye pran responsablite travèse l ba lòt katye a, lòt katye a ba lòt katye a jiskaske nou travèse yon seksyon. Seksyon an vin pèmèt nou travèse yon komin. Komin nan pèmèt nou travèse yon awondisman, departeman jiskaske nou travèse tout peyi a. Se antrèd sa a ke nou devlope antre nou an Ayiti. E eske chak katye, chak komin te konnen nou t ap vini pou yo prepare moun ki pou pran relèv la? Ok.
Nòmalman nou te fè pwèske 3 mwa de sansiblizasyon sou tout teritwa la, anonse tout moun men lide nou gen pou nou fè, kote n ap wè teste kapasite nou. Gen de zòn ki rekile, men mesaj la te pase, kote ke moun yo konnen. Men gen de zòn ki pa te twò fin konprann nèt, Se lè nou rive nou konprann yo di a bon ok demach sa se pou nou wè kòman nou gen fòs wi nou gen fòs epi chak gwoup kolabore koopere jiskaske nou rive wanament. E eske nou te gen yon komite ki ta nago ki tap travay pou òganize bagay la? Wi te gen yon komite pòoprens. ki te travay avèk diferan komin yo. Komite a te gen 7 moun ladan. Ki sa Kitanago a menm vle di? Kitanago, li soti nan menm pwovèb ke m di w ke n abitye itilize nan peyi a. Depi Ayiti egziste, nou di Ayiti pa fè yon pa Kita, yon pa Nago. Sa vle di, Kote Ayiti ye a se la lap rete, li pap janm avanse. A chak moman kew di yon Ayisyen Ayiti ap chanje, li di an, Ayiti? Ayiti pap fon pa kita yon pa lago, ki vle di Ayiti pap janm chanje kote l ye a. E kita se non yon tribi afriken ki te repite kòm yon gwoup trè dolan, nago se non yon lòt tribi afriken ankò ki repite kòm dè gran bagarreur. e ki toujou ap goumen. Or, mwen menm m te pran lide sa, m di, n ap pral fè yon pa kita, yon pa nago. Sa vle di n ap pral lye de ekstrèm yo. N ap pral rankontre ansanm. Ki vle di, an nou fè yon pa kita, yon pa nago. Ki vle di, ansanm, Nou òganize nou pou nou fè yon bagay pozitif pou peyi a. Se sa Kitanago. E si yon moun ta vle di Kitanago a ka tradui kòmkwa yon pa an avan e yon pa an aryè? Non. Lè yo te di, M pa fè yon pa kita yon pa nago, li te vle di m ap fè yon pa devan, yon pa dèyè. Se sa l te di. Men jodi a Kitanago vle di, devan. Kitanago vle di, ansanm nou kapab chanje. Kitanago vle di tout pwoblèm nou kapab rezoud li jodi a, se sa l vle di jodi a. Èske pèp la te konprann siyifikasyon mouvman sa a? Wi, paske se sa k rive ki fè ke menm si yo pa t antre filozofikman, men yo konprann demach la se ann ale devan e se yo menm ki pote li. E fò m di w se san lajan, san ankenn echanj antre nou. E fò m di w Tèm Kitanago a pa t egziste anvan. Se aktivite sa ki vin mete mo Kitanago a. Te gen mo Kita, te gen mo Nago, pa te gen mo Kitanago. Jodi a la, a chak fwa ke yon moun bezwen konkou lòt moun, li di, an nou fè yon Kitanago. Men depi ki lè menm nou kòmanse planifye Kitanago a? Nou kòmanse planifye li septanm 2012. Nou derape ki lè? Premye janvye 2013. Lèziwa. Nou rive Wanament 27 janvye 2013. E ki dat nou te repase Pòtoprens? Nou te Pòtoprens, si m pa twonpe m, se te 16, m pa gen nan memwa m, se te 16 janvye. Henri Nicolas se moun ki te imajine vwayaj Kitanago a ki te kòmanse premye janvye 2013 nan koumansman ane a pou rive nan bout li nan 27 jou. 27 janvye 2013 Yon lòt jou nou va pale plis sou kesyon Pou kilti karayib Mwen menm se Serge François Michel
Bonjour, ap koute la Voix de l'Amérique ap emet depi Washington DC se 3e et denye edisyon nou pou jodi mardi 11 fevrier 2014 la kounen ap envite ou koute yon repriz yon entèvyoum te gen avèk aktè kuben ki te pase wè nou nan la Voix de l'Amérique nan pale de Tony Plana.

Vwa aktè nou sot tande la a se vwa yon aktè ameriken dorijin kibèn e non li se Tony Plana. Li tèlman jwe fim sinema ak seri pou televizyon isit Ozetazini nou pa konnen nan ki chapit pou nou kòmanse lè n ap pale de li. Lè m di nou sa, li gen yon palmarès sinematografik ki pi long pase yon boulva. Pou nou ba ou yon apèsi sou karyè manch long sa a, n ap di li jwe nan fim polisye, fim mafya, Fim diktatè latino-ameriken y nan 2 seri televizyon ki ba li yon kokenn popilarite sou teritwa ameriken an, an palan de Resurrection Boulevard e seri televizyon a sansasyon Ugly Betty, yon seri kote li jwe kòm Papa Amerika Ferrara akote bèl aktris e chantez amerikèn Vanessa Williams. Enben, mezanmi, se aktè Tony Plana ki envite nou aprèmidi a nan yon paj lavi a isit Ozetazini.
Anvan nou antre pi plis nan karyè Tony Plana, n ap di li te etidye Ar Dramatik nan Akademi Wayal de Londre pandan plizyè lane, e se presizeman pou rezon sa ke premye kesyon mwen t poze li nan ti konvèsasyon nou te gen fasafas nan Studio 45 Lavwadlamerik la, se poukisa ou pa t chache jwenn yon wòl James Bond?

Yon Ameriken ki te pèdi nan kapital la te vin mande mwen enfòmasyon e lè mwen te fini ba li enfòmasyon li te di m nan ki kote ou soti nan Angletè. Alò sa mwen te pwofite de moman sa a pou m te pale de sa k te pase isit Washington ant mwen menm ak aktris prensipal Phantom de l'Opéra ki se yon Britanik dayè, Mwen eksplike Tony ke menm jan avèk li, aktris sa a te di mwen, Mwen konnen ou soti ann Angletè, mwen pa ka plase ou egzakteman nan yon vil. Setalò ke m te reponn, Gen yon rezon pou sa, madam, se paske mwen renmen imite aksan moun. E Tony Plana pa t pèdi tan pou l kalifye m de enpostè. Ann tande kijan sa te pase. I know that you are from England, I cannot exactly place you in a city Yo konteste, es porque señora, I am an imitator, I'm not exactly a real I'm an impostor Kèlkeswa siksè aktè ki gen gwo renome yo ranpòte nan sinema, siksè sa chita sou premye pwodiksyon ki te ouvè pòt la pou kite yo pase, antre nan plato tounaj la pou lapremyè fwa.

Se ke yon semèn apre defèt sa, mwen antre nan yon sal, mwen te antre nan yon sal e mwen rankontre ak pwodiktè Taylor Haddford. Mwen te pale avèk li sou pwojè sa, apre l te vin envite m retounen pou fè chita pale avèk li epi avèk aktè Richard Gere. Bagay yo te byen pase e se lè sa a yo te vin envite m nan premye gwo fim nan karyè mwen, an palan de An Officer and a Gentleman, e se fim sa a ki te lanse m e plase m sou sèn nan nan Hollywood e sa te vin ouvè yon pakèt pòt pou mwen. Mwen pa kache di w sa, eksperyans sa a vin chanje ekwasyon an nèt pou mwen, paske anvan sa, chak fwa mwen t al fè odisyon, moun yo te konn di, siyen sou lis sa a, men apre sa, chak fwa mwen ale lòt bò a, chak fwa yo wè mwen, yo di, ou vle kafe? Ou vle chita la a? Mèsi anpil dèske w vini. You are the most exciting, frustrating woman I have ever met. I never thought I'd feel this way again.
N ap raple ke aktè Tony Plana ki te pase wè nou nan Lavwadlamerik anvan li t al onore yon envitasyon nan Lamezon Blanch, te ranpòte yon twofe pou wòl li kòm Ignacio Sanchez ou Papa Ogri Beti an 2006. N ap retounen ak plis toujou yon pwochèn fwa sou aktè ameriken dorijin kibèn Tony Plana sou Lavwadlamerik. Pou Yon Paj Lavi a Ozetazini, mwen se Sergio Rodriguez.

Sa gen lontan depi kesyon ap poze pou konnen kijan moun ki avèg fè tande pi byen pase moun ki pa avèg yo. Rezilta rechèch yo jwenn sou kesyon sa a kapab genyen yon enplikasyon nan tretman moun ki gen pwoblèm pou tande.

Pou verifye enfòmasyon an, byolojis Inivèsite Maryland la avèk kòlèg li nan John Hopkins University te itilize yon teknik revèsib stimilasyon ki vize kenbe sourit ki wè e ki tande nan yon fènwa total pandan yon semèn pou fè yo konprann ke yo avèg.
Nou te vle konnen èske si nou anpeche sourit yo wè, ebyen l ap afekte fason yo tande. Nan fen semèn nan, chèchè yo te transfere sourit yo nan yon chanm espesyal kote yo te kòmanse tande yon sèl nòt mizik san pran souf pou teste zòrèy yo donk si yo te kapab tande byen. Chèchè yo answit mezire repons newolojik sourit yo. Rezilta a te fantastik, dapre pwofesè Patrick Cannol. Yes it surprised us because during this age if you would alter the Wi, nou te siprann anpil. Rezilta te siprann nou akoz pandan laj adilt si n kapab rive modifye nan yon rechèch sistèm tande yon sourit epi fè fason l tande a ebyen li menm li kapab pa chanje men dekouvri si w anpeche yo yo wè fason yo tande a kapab chanje se yon gwo bagay pou nou. Sourit yo devlope plis koneksyon newolojik e kapab fè yon diferans ant yon son brut avèk yon son ki pa fò anpil.
Animal ki grandi nòmal yo pa t kapab tande son sa yo alòske animal ki te viv nan fènwa a te kapab distenge son sa yo. Donk, yo te pi bon nan distenge frekans son yo. Cannon di pandan ke sourit ki tande byen yo retounen nan vi nòmal yo kèk semèn aprè, ebyen etid sa a ki pibliye nan jounal Neuron demontre ke sèvo adilt yo kapab bobine mwens kontrèman avèk sa chèchè yo te kwè. Lefèt ke nou fè sourit yo avèg pwovizwaman, Cannon di, li kapab posib pou n chanje sikui sèvo yo pou jere son yo pi byen. Answit, pwochen etap la kounya, chèchè yo se pral pou yo travay pou fè chanjman ki pèmèt sourit yo tande a dire pi lontan. Daprè Canol, rezilta yo jwenn nan etid la kapab ede nan trete moun ki gen pwoblèm pou tande. Rezilta a kapab pote espwa pou anviyon 360 milyon moun ki gen pwoblèm tande. Se te Sante yon nasyon, richès yon nasyon, yon segman kote nou pale de maladi k ap trakase lemonn.